Jodi an fè 2 mwa depi chèf leta peyi a te asasine lakay li. E jiska mentman nap pale avèw la nou poko konnen. Ki kote jistis prezidan Jovenel Moise li menm an li pase? San ke nou pa bliye, lè prezidan Jovenel Moise li te sou pouvwa a, ebyen chak krim ki fèt nan peyi a, yo di se Jovenel Moise ki fè l.

Masak ki fèt la salin. Yo pa chwazi lòt moun Jovenel Moïse. Jounalis mouri yo pa chwazi di Jovenel Moïse. Dam nan ki te sot mouri tou dènyeman la ki gen yon ti non Netty li mouri yo tiyel pa bal.

ki patisipe nan lanmò prezidan an ou menm ki gen menw tranpe nan san prezidan Jovenel Moïse chèf leta peyi a kijanw santiw kijanw santiw tout difamasyon

Eske w ka konprann, eske w ka kontwole konbyen milyon dayisyen ki kite peyi dayiti poutèt ensekirite? Eske w ka di m konbyen milyon dayisyen ki travèse fwontyè, ki pakouri plizyè kilomèt?

Zonbifye jèn parèy mwen yo, k ap ba yo mil goud, de mil goud pou y al boule afè moun, pou yo mete kawotchou nan mitan lari, pou yo boule magazen moun, komèt dezòd, touye moun nan peyi a. Kouman nou santi nou? Kouman nou santi nou, medam, mesye? Se tris pou Ayisyen. Se tris pou nou etanke Ayisyen lè n ap viv nan dyaspora a. Nou pa santi nou gen oken valè, nou pa santi ke nou moun, nou pa santi ke nou se imen. Jodi an nou wè se chèf bandi k ap montre zam, ki zam yo genyen lakay yo. Ooh! Sa fè mal ooh sa fè tris. Kiyè kap pran desten nou an men nou menm ayisyen. Oh pèp ayisyen jenès parèy mwen yo jèn ayisyen parèy mwen yo pa kite moun ap fè nou fè tenten jodi an. Nou wè klè, yo te fè nou konnen ke se prezidan peyi a k pwoblèm nan. Chak prezidan ki monte, yo mete tèt yo ansanm, yo kraze l, yo krabinen l. Sa yo pa ka bay koudeta, yo tiye l. Mezanmi!

Jodi a, jan ke tout peyi gen travay lakay yo, si nou menm Ayisyen nou te mete tèt nou ansanm, nou te gen inyon, nou te gen sa yo rele. Tèt ansanm! Jodi a, jenès la pa t kouri kite peyi a. Mwen menm mwen toujou ap poze tèt mwen kesyon, poukisa se nou menm pèp ayisyen k ap soufri konsa? Èske nèg sa yo. Se pa kè yo genyen. Eske lunettes sa yo kap jete lan pou blay nan peyi a eske se pa yon manman ki te fè yo. Mesye koman nou santi nou lè nou wè nou kontribye nan kraze Ayiti. Koman nou santi nou mesye lè nou wè nou kontribye nan detwi pitit pèp la? Koman nou santi nou? Koman nou santi nou mesye? Sa fè wont. Ou menm ki dwe son pwofesyonèl, ou menm ki dwe son depite, ou menm ki dwe son senatè, ou menm ki dwe son jij, ou menm ki dwe son avoka. Ou menm ki di ou se yon polisye, ou menm ki di ou se yon chèf sekirite prezidan, ou menm ki di ou se yon minis, ou menm ki di ou se yon doktè, ou menm ki di ou se yon pwofesè, ou menm ki di ou se yon jounalis, kòman nou santi nou lè nou wè jèn ayisyen, jenès peyi a, ki gen avni devan yo y ap kite peyi a pou y al pou y al pase mizè nan peyi etranje travay yo pa t konn jwenn lakay yo se yo menm se li menm yo ap yo oblije al fè nan peyi etranje pafwa lòske nou se ayisyen n ap travay yon kote yo fè nou sa yo vle paske yo konnen nou gen nou pa gen yon moun k ap panse pou nou. Yo fè nou sa yo vle lè nap travay yo rele nan tèt nou pafwa yo konn voye nou ale yo pa ba nou yon goud paske yo konnen nou se ayisyen nou gen move repitasyon nou pa gen okenn moun kap panse pou nou mesye kijan nou santi nou. Ou menm ki twal lekòl, ou konn li ou konn ekri, je suis ce que je suis. Lè w chita sou, lè w chita, lè w chita nan biwo ou byen nan, ou byen nan, nan, nan, nan palè ou byen nan palman, kijan w santi w? Pou wè frè w ak sè w ap pase mizè nan peyi blan, kote ke nou pa gen oken respè, kijan w santi w? Ou menm k ap gade videyo sa. Pataje l tanpri mèsi bokou.